Gwo nouvèl pou tout ayisyen ki nan Texas m ka di ayayay gen Bondye paske gen yon nouvèl oubyen m te kapab di gen yon kè kontan Nan moman n ap pale la a, men lè w byen gade, pou ta gen 13 mil Ayisyen ki ta pral antre lakay yo. Ayayay! E lè w di gen Bondye a, se gen Bondye paske pou jan lakay nou ye, pou jan bagay yo terib, pou ta gen 13 mil Ayisyen ki ta pral antre lakay li nan moman sa a, monchè, se ap se sou klou. Humm ayy m kwè gen moun ki konn sa havle di apse sou klou ebyen nan video sa nou pwal jwenn tout detay tout enfòmasyon ou dwe konnen se pa ti kontan mwen kontan paske mwen tap soufri tou paske ee jan wap gade m dè milye de ayisyen ki ap pase mizè sou yon kote oubyen fontyè oubyen anba pò Texas la monchè se yon bagay ki terib. E sa te make danje sou tèt Ayisyen pou wè jounen jodi a gen yon lòt nouvèl oubyen yon lòt kè kontan. Monchè se pa jwèt pou bagay sa. Pwovèb la di, Bèf dèyè bwè bon dlo. Se pa manti, lè yo di bèf dèyè bwè bon dlo. Li bwè bon dlo vre. Paske wap gade tout premye okazyon, wap gade gwo depòtasyon ki fèt, yo bwè bon dlo. Nou pral jwenn tout detay yo nan bon ti mami. Epi nou gen ankò Meksik ki ouvri de bwa l ki di nou mèt vini. E pandan yo di ou mèt vini an, e pa konsa konsa l di ou mèt vini an non. E answit ki vle di ou pral jwenn Meksik kounye a la. Bon, kite m kite sa. Talè, talè, talè, talè, talè, hum, talè. Men sèlman pa prese. Pa, sa w gen la a monchè? Sa w gon prese konsa? Ret gade videyo a non men. Bon nouvèl, se bon enfòmasyon, ou konnen Roodjy Mixi menm enfo pa l, enfo pa w pa janm pèdi, m ta ka di oubyen toujou la pou chache bon jan enfòmasyon. pote pou nou nan moman sa a e e ki pral fè kè nou kontan lè ke nou pral tande nouvèl sa yo sa pral fè nou kontan rete la pa deplase nou pral esplike w e kòman sa e gen posibilite humm gen posibilite pou pa gen depòtasyon fèt nan peyi etazini e nan peyi meksik aa se pa jwèt gen posibilite pou depòtasyon pa fèt ankò. Ebyen, rete la, pa deplase, nou pral vin talè konsa pou nou ba w tout detay nan bon ti maten. Pran kèk segond sèlman, nou pral moutre w kòman, kijan pou w kapab abòne avèk chanèl nou an. Premyèman, w ap peze Like, twazyèman, w ap sabòne, w ap tape sabòne, katriyèman, w ap peze ti klòch la. Epi sinkyèman, w ap tape l mete l sou tout. Avèk sa ke pòt videyo nou lage epi notifikasyon an ap moute sou telefòn ou e w pap pèdi anyen. Wi, nou retounen ankò. E pandan nou retounen an, ou pa ta renmen konnen poukisa administrasyon Joe Biden nan pran gwosè desizyon sa? Hein? Ou pa konnen? Ou wè, santi kè m kontan pandan m ap pale la ansanm avèk ou. M konnen w ta renmen konnen. Enben, rete la! Pa deplase e nou pral baw tout detay pou nou esplikew kòman sa e pou kisa desizyon sa pran. Bonjou, bonswa entènèt, kòman nou ye? Nou pwofite salye sipè branche nou yo e moun ki abòne nou, nouvo abòne e ansyen abòne, nou salye nou tout. Ou menm ki poko fè pati fanmi sa a, nou envitew, ban nou fòs ou, ban nou kouraj ou e ban nou pasyans ou e prete n jew, prete n zòrèy ou. Pou nou kapab esplike w e pou ou menm tou pou ka ban nou yon ti like, yon abone, yon ti komante, yon ti pataje. Pa kenbe video sa pou kò paske sa vreman enpotan, pataje l avek yon lot zanmi e sitou pou ayisyen ki sou fontyè Meksik e ki nan wout ki poko rive e sila ki deja nan. Anba pon Texas Video sa vreman enpotan pou nou kapab rive fè ou jwenn li Pa bliye komante like e pataje avek sa wap ede nou grandi ban nou plis fòs pou nou kapab chache bon jan enfomasyon pote pou ou nan moman nap pale sitou kap fè aktyalite nan moman Nou pral antre nan manman koze a pase bagay la bon e li fè kè kontan Sa tèlman fèm mal e sa tris li fèm tris tou. Paske lè w imajine, w ap gade pou ta wè 13 mil ayisyen retounen lakay yo, ou pral rekòmanse a zewo, se pa jwèt, bagay la terib. Men nan moman sa, ou pa janm konn kote priyè. Soti l tonbe nan bwa Jomou pou l tonbe nan wayòm syèl la pou l vin jwenn Bondye epi pou gras la desann vin jwenn ou kote w chita. Men antouka, nou t ap rele Bondye e pèp popilasyon ayisyèn nan t ap rele Bondye, men Bondye desann ak tout repons pou yo nan moman. Avèk sa tou, m kwè ke mete lafwa nou nan Bondye pou Bondye ka toujou kontinye fè wout ansanm avè n. Fò n pa bliye, moun sa yo nou wè y ap depòte yo. Fòk sa fèt selon lalwa. E nou konnen se se de e pa jounen jodi an ayisyen ap kite peyi yo, kite lakay yo, travèse ale nan yon lòt peyi al chèche lavi miyò. Se pa jounen jodi an, se pa jodi a nou konn sa. Sa vle di mwen menm depi m timoun, depi m timoun m konnen ayisyen ap vwayaje. Pou travèse al chèche lavi nan yon lòt peyi. Si nou pa konn dwa nou, pa leve kite peyi nou pou nou ale nan yon lòt peyi. Paske si nou pa konn dwa nou, nou pa konn lwa peyi an, Yap toujou fè nou abi paske etazini li menm li vyole lwa paske depi nou gitan touche sòl etazini an li pat yo pat sipoze voye nou tounen ki donk lè yon moun ap kite peyi l pou lal nan yon lòt peyi yo vin konside yo kòm migran migran sa yo gen 3 bagay ki ka fè yo kite lakay yo pou yo al viv nan yon lòt peyi pèsek. pèsekite l politik e vi yo an danje e answit yap chèche lavi nan lòt kote paske si lakay yo te bon yo tap rete epa vre yo oblije kite lakay yo men se yon rezon tou ke wap wè lè ke yo pase devan jij lè jij ap poze yo kesyon se 3 bagay sa yo ki pi primodial e gen lòt bagay tou men sa yo mondyal anpil ok nan zafè migrason etazini damerik vyole Lwa prensip fondamantal, dwa moun moun yo ak tout kò diplomatik yo. Tande byen, ekoute e konprann si w pa konn dwa w oubyen ou pa konn dwa lwa peyi kote w prale an pa deplase konsa. Pa leve kite peyi w. Kidonk pataje mesaj la pou fè lòt anpil moun tande paske sa vrèman enpòtan. Si ou pa konn dwa ou, ou pa konn lwa peyi an, ou pa ka ale. Paske sa k fè nou di l konsa se ke Ayiti pèsòn moun pa gen dwa. Pèsòn moun pa gen dwa. Ayiti tout moun prèske tounen ti moun. Kit ou gen lajan, kit w ap fè efò ak tèt ou, ou vin tounen ti moun. Sa vle di ou dwa ou pa manifeste. Ou pa gen la lwa ou chapit. M kwè m chonje m konn tande manman m di bagay sa ou pa gen la lwa ou chapit. Sa vle di ou pa gen dwa. Pa leve kite peyi ou. Ok pou w ale nan yon lòt peyi. Sa vrèman enpòtan paske lè ou pwal pase devan jij fòk ou ka konnen pak bagay sa yo. Paske si ou rive devan jij la poze ou kesyon fòk ou ka reponn nòmalman. Lè yon moun leve kite peyi l al nan yon lòt peyi, Leta kote moun nan ye a dwe l lonjman e e lòt bagay ankò. Ki ve, kidonk, ou sipoze dwe moun nan lonjman paske li apèn parèt, li vini de men l, de pye l. Ou dwe ba l manje, ba l rad, ba l tout bagay pou l, menm lè se pa pou toutan. pou kèlke jou oubyen kèlke mwa pou moun nan kapab pran kab li aprè sa pou l kapab vakye chache aktivite pou li kapab fonksyone paske lè yon moun migran nan yon peyi se yon gwo bagay li ye men peyi etazini nan moman sa li vyole lwa li vyole lwa li rann kounye a la l oblije fè yon mechanste avèk lòt kò diplomatik li yo pou voye moun yo lakay yo ki pat dwe fèt paske moun yo gentan pile sòl etazini an. Kounyea wè ou oblije oubyen NBS news deside pran timoun ak selibatè e ak adilt gen posibilite pou yo pa retounen nan peyi yo yap rete nan etazini pou yo kapab tann odyans yo pou yo deja jwenn azil. Ret tann odyans dazil. Paske gen anpil timoun ki te pou kont yo. Gen anpil timoun paran yo pèdi yo. Paske map gade e non yon jenn gason kap pale ki di konsa ke madanm li yon bò, li yon bò. Sa vle di sa deja son fwaye ki pèdi, ki kraze. Ou konprann paske pwiske. Yo depòte w kounye a la e non w pral afiche sou sit lan ki fè ke lè w pral fè rechèch pou omwen pou kreye yon mwayen pou w antre Etazini ebyen kounye a la ou pral tande yo di ou se yon depòte e madanm nan li menm ki deja rete kote li ye a sa se yon lòt bagay ok sa vle di ke timoun sa yo yo blije kenbe yo e adilt yo yo blije kenbe yo moun selibatè yo gwo vant yo yo blije kenbe yo e moun ki an fanmi yo yo blije kenbe yo. Yo gon triyaj yo ap fè aktyèlman, men gon grenn bagay nou ta sipoze konnen, grenn sa nou ta sipoze konnen, poukisa ayisyen li menm nan nivo li rive avèk ayisyen parèy li, paske si ke ou bay moun nan yon randevou oubyen ou asirel ke depil vini wap resevwa l, ou bal nimewo, ou bal adrès e poutan son fo nimewo oubyen son fo adrès, men m twouve nou bizar. Paske si frè nou, sitou nan sitiyasyon oubyen nan wout yo pase a, se vre nou pa t voye rele yo, men kanmenm ou fin ba yo espwa, se ou k ba yo espwa. Yo te di w, pito w te di yo ou p ap ka vini oubyen ou p ap ka resevwa yo men y ap tcheke moun ki kapab. Ou fin ba yo espwa, kounye a la w ap wè lè ke yo rive devan jij, poze yo kesyon, mande yo nimewo telefòn oubyen adrès moun k ap resevwa yo, yo pa ka jwenn. pèsòn. Nou oblije rann moun yo al soufri yon dezyèm fwa oubyen retounen a zewo nan moman an, retounen Ayiti al chèche yon lòt bagay ki vin parèt danje pou vi yo. Nòmalman, se konsa jan w wè m di nou an, okenn peyi dan le mond pa gen dwa denigre refije ki antre lakay li paske prensip sa a soti Nan konvansyon k ap trete sou dwa moun nan lane 1987, nan lane 1987, depòtasyon sa a dwe fèt selon moun nan oubyen selon kesyon ou ap poze l oubyen selon kadran moun nan. Ou pa annik just pran yon moun ki rive sou sòl ou epi ou pran l ou voye l lakay li. E sa menen dwa fèt dan lemond kèlkeswa peyi li a. Depi moun nan gentan rive sou sòl lakay ou, Ou sipoze resevwa l, men ou pral resevwa l ak yon kondisyon. E ou byn kreye yon espas pou mete moun sa yo paske la ou fè yo enjistis. Ou fè yo enjistis depi yo gentan rive nan peyi oubyen nan pòt kay ou, ou sipoze repran yo oubyen pale avèk yo, fè yo mete yo nan plas depòtasyon ki fèt. Dimanch lan, Ameriken vyole lwa a. Sa se sur, m te ekri nwa su blan, yo vyole lwa. Si peyi nou son peyi ki te gen prezidan, si peyi nou son peyi serye, si te gen moun k ap dirije l, Si te gen chèf ki tap dirije l, yo te sipoze pote plent pou peyi Etazini paske yo pat gen dwa depòte moun yo nan kondisyon sa. Yo kont pou depòte moun yo nan kondisyon ki mal. E answit, yo bay moun yo manti. Yo di moun yo moute, ann ale, nou pral depoze nou nan yon lòt vil oubyen nan yon lòt teritwa. E poutan, yo pran moun yo al depoze yo, ep se Ayiti yo voye yo. Ou konprann? Sa vle di ke sa terib pou popilasyon ayisyèn kap soufri nan moman sa, men sa ki koz yap soufri se leta ayisyen nou yo ki lakoz. Se ayisyen nou, leta ayisyen nou yo ki lakoz yap soufri paske peyi dayiti vin make an je, li make an je, li make danje pou pèp popilasyon an kap fonksyone nan moman. Imajine w yon moun ki gen 7 an, 8 an, 10 an deyò, ou pranl ou pimpe l ou voye l lakay li. Wi se lakay li ou voye l men pa bliye li gon pakèt tan deyò l pa konn peyi a ankò li bliye anpil bagay li vin dezabitye avèk sistèm nan ou voye l ale enjistis men omwen w ta voye l byen ou voye l ale enjistis ebyen se te Wodjimix enfo paw ki te pote bon jan enfòmasyon sa pou ou e answit avèk anpil kè kontan an jwa e anpil felisitasyon ou menm ki deja pwè pou asiste oubyen tande e koute videyo sa. Banm sipò pa w, nou remèsye w davans. Nou di w mèsi. E nou di w mèsi ou menm ki aksepte pale avèk mwen, poze m kesyon. E answit mwen salye 2 fan kap ki toujou la, ki toujou la pou mwen, hein, ki toujou la pou tande m, nou salye e Nadège oubyen Sofia, nou salye. Bon, si m pran salye anpil moun, si m pran salye moun, sa pran di tan. Hein, la pran di tan. Ok, pito m kanpe la pito. E nou salye DJ Baby ki toujou la, ki toujou ap ban m love lan. Nou salye anpil moun e san ou bliye Wodjimix Enfo pa w ki toujou la, k ap chache bon jan enfòmasyon pou pote pou nou. N ap kwaze nan yon lòt videyo. Tchaw tchaw!